Jodi an fè nou 1 jou depi nou kòm ajan bsap nou sou teren an, men lè nou gade nou wè se sèl nou ki lage 2 bwa pandye sou kanal sa pou nap veye peyizan yo. E nou mande kote leta ayisyen ye paske kòman fè se nou kòm ajan bsap Avèk 2 men nou, nou ye la sou zòn fwontyè a kote ke nap resevwa anpil pwesyon nan men chèf dominiken yo ki ap pwesyone nou vin ak gwo cha de gè anfas nou men kòm nou, nou se ayisyen, nou se pitit Desalin nou oblije nou pa kouri men m pap baw manti gen anpil enstans si se yo ki te la yo tap kouri men nou menm ajan bsap nou fè rezistans. E depi 11 jou nou la, nwit ke de jou, nou ap siveye peyizan yo, nou ap siveye kanal la, paske gen tantativ ki fèt pou yo ta bouche kanal la, e nèg yo gen, nou gen de prèv, kote ke yo menm voye videyo ban nou, si nou vle map fè nou jwenn videyo a, kote yo voye yon videyo ban nou, yo di nou konsa, yap vini, men yo nan wout, yap vini pou nou pete kou yo.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a. Mwen menm m se youn nan bòs ki ap travay la a, di nou ak ki santiman n ap travay la a jodi a. Toudabò, m ap prezante m, m se Jean Brevil Risto, mwen se kòdonatè Mouvman Agrikiltè de la Plaine de Maribab. Alò, nou se inisyatè aktivite sa a, pliske nou rann kont ke plèn Maribawo ap soufri don pwoblèm dlo. e ke sou gouvèneman Jovenel yo te kòmanse avèk kanal la pou te al awoze plèn Maribawon ki malerezman pat gen tan fini ki te kanpe nan wout e apre tan de soufrans nou wè ke nou tante diri a mèt pa nou fèl e nou vin dekapitalize pa rapò a depans nan fè nan plante diri e finalman nou te deside soti ferye mobilize anpil moun pou te vin la e finalman nou vin jwenn sipò tout moun Wanament ki pote kole avèk nou. de sitwayen ki pote èd yo sou yon fòm oubyen yon lòt pou pèmèt ke nou rive kote nou ye. Santiman an se pèmèt ke nou jwenn dlo pou nou kapab fè agrikilti nan plèn Maribawo ki son plèn ki trè fètil e leta ayisyen konnen enpòtans ke plèn sa genyen. E pou nou di plizyè fwa, selon etid ki fèt sou plèn Maribawo nan yon plan damenajman ki fèt an 2013, yo rann kont ke son plèn ki gon kapasite pou pwodui ant 38 a 40 mil tòn diri pa ane. Nou wè ki nivo de potansyalite ke plèn nan gen nan pwodiksyon diri, pli patikilyèman. Epi pou n di, e pa sèlman diri nou pwodi nan plèn nan, nou fè kann, nou fè mayi, nou fè patat, nou fè bannann, nou fè manyòk, nou fè tout legim yo tou nan plèn nan tou. Sa vle di, pi gwo pwoblèm ke peyizan nan plèn nan gen, se kesyon dlo pou fè jaden yo. Anfèt, enben, plis ke Repiblik Dominikèn, sou Masak, yo pran 11 priz ladann. 11 priz la Repiblik Dominikèn gen ladann. Selon trete de pè e damitye ki te siyen antre Ayiti e la Repiblik Dominikèn an 1929, yo te di nan trete a ke rivyè sa se yon rivyè entènasyonal ki depataje de il yo, enben finalman si l gon itilizasyon rivyè sa k ap fèt, fò l fèt de manyè jis e ekitab. Nan premye paragraf akò sa a oubyen trete sa a, w ap jwenn sa ekri. Finalman, nou menm se pou la premyè fwa an Ayiti e nan plèn Maribawo nap pran yon priz nan rivyè Masak pou pèmèt ke peyizan yo jwenn dlo nan plèn nan pou yo kapab fè agrikilti. M kwè se santiman sa a ki pouse nou la jodi an e nou jwenn sipò tout popilasyon Wanament ki sipòte nou pou pèmèt ke Sa a tounen yon reyalite.
Depi lè nou kòmanse a, nou pa janm gen yon jèn ke nou korije pou pale avè nou, pou pale avè nou. Anfèt, nou kòmanse la a 30 out, yon mèkredi ki te 30 out, e yo te, nou te jwenn yon delegasyon de lè demen nan jedi, ki soti dirèkteman de premye minis la, e li te gen alatèt li, se responsab kabinè premye minis la, se Paul Harry Voltaire. Li te vin chita avèk nou, e nou fòme, li fè nou fòme, monte yon komisyon, nan sousi pou yo pote sipò a nou menm. Sa vle di ke jiska prezan leta ayisyen avèk nou menm si nou poko wè yo dirèkteman. Paske si yo pat avèk nou, yo tap voye lapolis vin gou make nou, vin bat nou, vin fizye nou nan kanal la. E dat nap travay la, yo pa voye lapolis vin gou make olye ke yo voye sekirize nou parapò a ekzaksyon ke dominiken yo ap fè sou fwontyè a. Anfèt, nap tann yo paske pi gwo travay la ki gen pou fèt la se anndan rivyè lap gen pou fèt. Alò la a plis ke popilasyon ka pote sipò yo, nap kontinye avèk travay sa a. E nap tann leta ayisyen e tout lòt moun atravè lemond ki vle bay patisipasyon pou travay sa kontinye, nap tann èd yo.
Se sa nap fè.
Donk ou di ke pi gwo travay la se nan rivyè la. Rivyè a. Ok, dekri travay sa pou nou. Alò travay sa li pral, li oblije nou selon ke jan travay la te kòmanse o debi, li pral oblije ke nou fè yon mi sèk oubyen mete yon gabyon anndan rivyè pou pèmèt nou gen nivo dlo a pou monte nan kanal la. Sa vle di la fò ke se leta ayisyen ki pran responsablite l nan ka sa Pou vin fè travay sa. Nou nan fè tout amenajman yo anndan kanal la men nap tann yo pou yo vin fè travay anndan rivyè pou nou. E si tout fwa yo pa ta vle patisipe? Bon, m panse ke yo de bòn vòlonte. M pa vle di si tout fwa yo pa vle. M panse yap fè sa. M sa fè ke nou ba yo benefis di dout. Nap tann leta ayisyen kap vin fè sa pou nou. Alò, kòm ou di si tout fwa yo pa ta fè l. Kòm se nou ki te pran inisyativ pou nou te vin fè kanal la, n ap kontinye fè travay nou fòk nou jwenn dlo. Se sa n ap fè wi.
Bon, mesaj mwen a leta ayisyen, n ap mande yo vini pli vit ke posib vin pote sipò y ap pote pou nou paske nou nan sezon siklonik, ou pa konnen ki lè ou ki jou yon siklòn kapab demare, deklanche e si l gen yon siklòn ki deklanche la nou ka wè tout travay sa nou fè la parapò ak kapasite ke Masak gen nou ka pèdi prèske tout travay nou fè yo. Nou ta renmen ke leta vini pi vit ke posib pou pèmèt ke nou kapab sekirize oubyen reyisi travay sa.
Mèsi. Nou gen moun tèt moun. Kidonk, sa k ap fèt la, yo vle kanpe l. Nou di non, li pa kapab pase piye nou lakay nou. Sa fè, y ap bay panik, y ap panike nou pou sa kanpe, epoutan li pa kanpe. Paske l ap itil nou. Anba mare pa yo gen yon paket tè k ap grate, se fòk yo awoze pou nou jwenn manje pou nou manje, pou pèyizan an manje. Sa fè ke Dominiken panse ke tout tan li kapab ban nou ti grenn fig, ti grenn patat, ti grenn sesi, e nou ka fè lakay nou. Kidonk nou pran inisyativ pou nou fè travay sa avèk fas pèyèt nou, san lajan volontèman. Donk e depi lè nou kòmanse travay la, nou pa janm gen okenn otorite ki vle kote nou? Monchè, m pa ba w manti, se senpman Bsap yo, sèlman Bsap yo ki avè nou. Epi dèfwa tou, dèfwa talè ka pase. li ban nou konkou men se pa di se yon otorite k ap vin ede nou vre. Se nou menm ki chèf tèt nou. Se sa n ap fè la. Donk, m wè ke gen materyo, gen blòk, gen dessin. Materyo sa yo se kontribye, nou kontribye antre nou oubyen? Kontribye, nou tout kontribye.
Depi wè mouvman an fay, epi gen moun ki ofri nou. Ofri nou, yo pote ba nou.

ki genyen dè jou e dè mwa, dè zane ke kanal sa li menm nou pa jwenn yon leta ki ankadre kanal la pou ta kontinye kanal la men gen peyizan ba mari ba rou e ma rou yo ki met tèt yo ansanm pou yo kontinye avèk men yo pou yo kontinye kanal yo di an fè nou anjou depi nou kòm ajan besap nou sou teren an. Men lè nou gade nou wè se sèl nou ki lage 2 bwa pandye sou kanal sa a pou nap veye peyizan yo. E nou mande kote leta ayisyen ye paske kòman fè se nou kòm ajan bsap avèk 2 men nou nou ye la sou zòn fontyè a kote ke nap resevwa anpil presyon nan men e chèf e a e dominiken yo ki ap presyone nou vin ak gwo cha de gè anfas nou men kòm nou nou se ayisyen nou se Pitit Desalin, nou oblije nou pa kouri. Men, m pap ba w manti, gen anpil enstans si se yo ki te la yo tap kouri. Men nou menm ajan Bsap, nou fè rezistans e depi 11 jou nou la nwit ke le jou, nou ap siveye peyizan yo, nou ap siveye kanal la paske gen tantativ ki fèt pou yo ta bouche kanal la e nèg yo gen nou gen de prèv kote ke yo menm voye video ban nou. Si nou vle map fè nou jwenn video a. Kote yo voye yon video ban nou yo di nou konsa yap vini men yo nan wout yap vini pou nou pete kou yo men nou menm kòm ayisyen nou konnen nou pa janm pè e nou pap janm kouri devan sa yo rele dominiken an nan sans sa Jisteman se inisyativ pa nou pou nou vini la nou pa resevwa lòd nan men otorite siperyè yo? Non nou pa resevwa lòd men fòk nou di tou nou te toujou sou tèritwa a. Nou te toujou sou teritwa a men se vizit nou te toujou konn vin fè. Pandan nou te konn vin fè vizit la nou wè pa gen kenn lòt otorite sitou sa yo rele gen polifwon, gen idmo, gen tout antite anndan lapolis lan ke nou pa janm wè yo menm pou yo ta vin vizite sitou polifwon yo. Nou panse ke se wòl pa yo, se devwa pa yo sou zòn fwontyè a pou yo ta la. Men malerezman nou pa ka wè yo pou yo pran responsabli yo. Nou menm ajan bsap nou di nou pa ka kite pèp la pou kont li, popilasyon an pou kont li nou asime. Asime enterima a dekwa ke pou nou kapab pote sekou a popilasyon an nou wè ki an danje e kote ke Dominik yo di yap vin bouche kanal la men nou di avan ke yo vin bouche kanal la se nou kòm ajan Bsap yap bouche avan avan ke pou yo ta bouche kanal sa. Men gen enfòmasyon ki fè kwè Dominiken yo gen dwonn yo konn voye sou teritwa nou an nou menm ajan Bsap nou konfime sa nou konn wè dwonn vrèman? Monchè se chak 5 minit wi Dominiken ap voye dwonn chak 5 minit gen yon dwonn kap kite teritwa dominiken yo antre sou teritwa ayiti a se yon bagay ke moun yo yo menm yo fè nou pa konnen pou ki rezon menm se pa sèl dron nan yo voye non te gen yon elikoptè ki vire anndan tout perimèt la elikoptè sa se yon elikoptè ameriken se pa ameriken non eskize nou
lame dominiken mèsi mesye Se yon elikoptè lame dominikèn ki te vini fè tout perimèt la nèt. Men nou mande. Ki monte sou teritwa ayisyen. Wi, sou teritwa ayisyen an. E te genyen, nou te konsilte e dirijan, lè nou di dirijan, dirijan dominiken an, ki son kolonèl, m pa raple m non an, ke nou te fè l pa de sa, e li menm li te rele, li te di, efektivman y ap korije ka yo. E nou te pale yo sou dwòn nan tou, e malgre nou pale avèk yo, yo toujou kontinye ap voye dwòn. Lanse dwòn. Men nou pa konnen leta ayisyen ki. Angajman ki responsablite yap pwan de dosye sitou lè Dominiken ap voye dron, ap voye gwo elikoptè, cha de gè ap parèt anfas nou la e nou mande leta poukisa se nou kòm ajan bsap ki ka ede popilasyon an sak fè nou di se nou ka edel paske Si nou gen gwo evènman sa kap pase nou pa wè lòt moun se nou ki pwezan sa pèmèt ke nou di poukisa nou se nou yo pa vle ankadre poukisa nou se nou ki la pou yo maltrete nou malgre se nou kap ba popilasyon an sèvis sitou nan moman map pale avèw la. Menm nan lannwit ajan bsap yo toujou la pa gen mwayen m ka verifye m pa wè nou gen machin plizyè machin ki la. Mesye yo pa gen materyèl, lè n di sa, materyèl zam pou kapab eseye fè represyon sou mesye yo. Kòman nou, kòman nou viv eksperyans sa le swa? Bon, ban m di ou zanmi pa m, nou se tout sa deja, Ayisyen rete Ayisyen. Jounen jodi an, e kòm w ap gade la, nou pa gen ni motosiklèt, bon nou pa gen sa yo rele vwati a menm. Nou pa gen bagay sa yo pyès. Si nou te gen yon Leta tout bon k ap dirije, m kwè ke yo ban nou. E yo ban yo, yo fin fòme kò a yo lage nou nan lari pou kont nou. E si nou se te dè moun ki te ka fè nenpòt ki bagay, m pap ba w manti zanman m, se tande w t ap tande n ap kase kou moun nan lari, n ap reveye moun pou n peze kou yo, pou n tiye moun, fouye moun pou afè moun. Men kòm nou se dè ajan ki sivilize, ki konn reyalite a, nou fè travay la avèk men nou. Nou pa gen zam, nou pa gen anyen nan men nou, yo lage nou de bra balanse nan lari an. Men nou mande popilasyon an, e m kwè yo pran nòt, e si w ale sou Facebook, sou YouTube, sou tout e tik tok bagay, w ap wè enpòtans nou, e kòm gen anpil moun ki t ap pale de sa pa anyen, men jounen jodi an nou fè prèv, nou demontre yo kisa nou ye. E si n te gen materyèl nan men nou, m p ap ban nou manti mesye, bagay la se yon lòt bagay, paske nou resevwa anpil presyon la nan men dominiken yo, e se nou ki viv li, e nou gen espas, nou konnen kote yo fè baraj la. Yo rele nou, yo limite nou. Malgre nou nan bò pa nou an, yo di depi yo jwenn n ap pase la, y ap arete nou. Men nou menm kòm ajan bsap, nou te bay yon pinga tou, nou te eseye al pase pou nou wè si yo te ka arete nou. Malgre n ak de men nou. Malerèzman, lè nou fè tantativ la, nou pase, nou wè yo pa t fè anyen ki serye vre. Se presyon yo t ap ban nou pou nou te kouri kite kanal la. Mèsi anpil.